desann se lèl pral fè tantativ pou kanpe nèg pa vle kanpe epi se la operasyon bande zye Nancy pral kòmanse avèk 3 sa 3 lòt lawon ki te dèyè sou ban aryè machin nan epi yo pran direksyon dirèk dirèk le lanbi avèk Nancy Mirvil le lanbi pa konn kouman ou fè vin enplike nan sa la men enfòmasyon kem genyen. Yo pral poze nou anpil kesyon maten an oubyen si yo pa kòmanse fè sa la. Y al depoze Lancy Mirvil nan yon chanm nan Lelande. Epi depoze nan chanm menm Dezi Jameson alyas Sonson, mekanisyen kay la, kite Lancy nan chanm nan avèk 3 lòt brigan yo. Yo gen madanm pou yo fè tout aktivite yo, konprann sa mwen di w. Epi li menm, li pral wè kouman fanmi an pral akeyi Lency k pa rantre nan kay la epi se nan rete rete rete Lency pa rantre lap plenyen a moun yo wi lap poze kesyon lap ede lap ede tou lap bay bourad lap bay bourad e youn nan dènyè zak misye komèt sa sa tèl nèt misye al nan antèman Avèk lòt nèg yo, Barthelmy Edison e Désir Jebson kriye nan antèman Nancy a e menm al pran pwanyè sèkèy pou pote. Epi, sa k pral terib nan istwa a, Guerrier, kounye a, yon kout fil vin bay nan apremidi. Siman li pandan l la l di nèg yo, Bay papa a yon kout fil, bay papa a nan bren an, nan kay la. Pitit vin bay, fè konnen bon, lè n siy nan men nou, li pap rantre. Kounya papa a menm enkonsolab, pastè Mirvil oblije pase menm lawon an, dezi Jepson nan, telefòn nan pou pale a ravisè yo. Nap fè pri fè pri e li wi e li ki al konvenk nèg yo pou fon rabè pou papa a e 300 mil dola ameriken yo te mande ahh nan moun yo pa gen kòb fon jan pou yo non mesye nou konn jan bagay yo dezi jepson wi ap manje ak moun yo nan kay la manje moun yo nan menl ji moun yo nan menl wi ti mwen konn manje nan men lènsi tou an manje ti manje pitit la epi lap konvenk yo. Nan konvenk konvenk, yo vin ra yo vin reta yon 150 mil. 150 mil, e kondisyon pase, y ap bay 100 mil. Epi, rès 50 mil lan, y a bay li nan jou liberasyon an. Papa fè tout mannèv, bat tout pòt ki genyen, li jwenn 100 mil lan. Kiyès ki pral pote ranson an ale? Désir Jepson, menm mekanisyen kay la, pral pote ranson an ale. Epoutan, lè l pote ranson an ale, Lency, otomatikman kòb la rive nan men nèg yo, Lency kounye a pral pèdi lavi l. Paske yo paka kite l anvi. Paske l te konnen se Dezi Jameson ki te fè l moute machin nan. Mekanisyen kay la. Pa gen ankenn kondisyon pou kite l avi. Kite l anvi. E te de menm te disparèt kadav la menm. E sa fè nan objektif kote yo jete kadav sa. Sa te tout kò kraze nou wè Lency kò l kraze a. Se pandan nèg yo rete nan machin yo epi yo tou voye l ak tout dòmi dous la nan falèz la wi. Yon moun ki konn fè ou djak men l. Se nan glise desann nan falèz la figi l kraze tout kò l kraze nan eta nwa l kraze a. S on peyizan wi, pandan l anlè l wè on bagay ap glise desann, pousyè ap pran l ap glise desann l al gade anba epi l wè s on demwazèl wi, andan dòmi dous. Men kouman lajan an separe zanmi oditè, ouvè zòrèy nou byen pou n tande. Si gen leson nou menm nou vle tire nan sa, apati sa n te fin di nan jounal la dènyèman, n a tire leson nou si nou vle.

Se li k ap negosye avèk chanm otèl, e se li k ap met gaz nan machin, e se li k ap fè deplasman, e se li k pral jete kadav. Donk, li mande sòm sa a li menm pou depans l ap gen pou l fè, ou konnen sa yo ap koute, eksetera. Achte dòmi dous la tou siman. Donk, 42 mil 500 al jwenn mouche. Men pou evite tout sispisyon, nèg yo antann yo fò y al nan antèman an. Si posib fòk kriye menm fèt nan antèman an. Aprè antèman an, Dezi Djemson, pandan tout moun ap pale nan kay lan, ap kritike bagay la, Dezi Dezi Djemson ap konn kot sous kòb yo sòti, Dezi Djemson ap manje kay moun. Pranisyen fanm nan ap bwè kay moun yo kòrèkteman. E dezyèm kou yo pral bay fanmi an ankò. Pastè Mirvil manke mouri la tou prè nou la avan yè. Sak pral tye pastè Mirvil ou konnen ke yo te fè krim nan pou 150 mil dola US. Pastè a te bay 100 mil. Li te gen 50 mil poul bay nan lè liberasyon e pitit la mouri. Pa gen 50 mil ki pou bay. Pandan pastè a vin nan ti bank sa la nou wè la soje bank sa la ki sou sou chandmas la la soje bank sa menm son tèt chaje e ankèt mwen mennen nan bon ti mamit sou chak 100 moun ki frekante soje bank sa la 50 pa antre lakay yo a kòb la pastè Mirvil menm vin pran kòb pou l fin peye depans antèman siman peye rès kòb li te prete pase lè sa tèt li te cho fòk te bay ranson an rapid pou l te bay pou ranson an. Kiyès pastè Mainville di la pral labank ankò? E pa mekanisyen an? E pa te di Jepson li di lap vin pou yon kòb labank pou yo bal yon bourad? Jezi Jepson pa gentan rele lòt 3 nèg yo pou lè pastè ap sòti pou rès kòb la? Rès kòb yo dwe yo? Pandan pastè ap sòti la a, annik kite bank lan la a. Ou pral pran lali a la a. Yo brake. Yo brake pastè. Yo pran kòb sa tou? Yo pran. Yo pran tout kòb. Se de kou wi. Pastè Mirvil pran. Donk.
Pa gen pèn de mò an Ayiti. E n ap vin sou sa pi devan. A non mezanmi fò w vin sou sa sèlman sa lè pou pou. Kiyès Geraldi ye? Fò nou konn Geraldi an nou menm zanmi oditè. Geraldi B. William. Se yon polisye Disetyèm pwomosyon lapolis nasyonal ki enplike nan 2 zak tèt chaje e ki te nan prizon. Prèv a lapwi tankou kase Digicel nan ayewopò a, kase ponp gazolin èpòt lan, kase Inibank nan Tò, nan brakaj, plent pote pou li, li te afekte Kwadèboukè, Ajan 1, an 2010. Lè plent a vire pote pou kont li, epi yo mete l nan prizon. Epi yon jij antann li pou libere misye. N ap lanse yon apèl bay jij yo maten an k ap tande jounal sa a nan 4 non sa yo ki enplike nan krim de listwa, krim de limanite, krim di syèk sa a. Siman n ap niche prent kreyon nou la, nou tande kòb ki nan men nèg yo. E n ap mande lapolis tou, lè nou pale ak fanmi an, nan kondisyon debouyay fèt pou yo te jwenn 100 mil dola sa a, Gentan wè konbyen kòb nèg yo depanse rès kòb la pou ka restitye pastè mivil li rapid paske pastè mivil gen anpil dèt sou dol pa al kite kòb sa pou nèg sa al fè je dou avèk jij jij ki pral pran kòb sa yo la bon map di kèlkeswa moun kap tande jounal la la m se priye bondye Nan lajan san sa a, lajan krim de listwa sa a, lajan krim di syèk sa a, lajan krim de lane sa a, evite pou yon grenn nan dola sa a pa antre nan kòb pa w. Pa konn nan ki kèlkeswa tranzaksyon l ta ye a, vwa pou ta nan konplisite, pou ta manm fanmi moun sa yo, nou konnen yo nan zak sa yo epi nou manje kòb sa a. M gen yon vwa k di m kèlkeswa moun ki manke yon, manje yon dola nan kòb sa a, li gen yon, li gen yon, li gen yon. fado li gen yon kòman sa sa sa yo yo gen yon jan yo rele bagay yon malediksyon entèjenerasyonèl k ap peze sou menm katriyèm jenerasyon yo e jij ki konprann nou pral yaya kò nou pou n al banbile nan kòb sa pou n al di nou pa jwenn pre nou pa jwenn prèv pou n libere nèg sa yo men sa k ap rive nou n ap wè nou pran lajan sa nou voye pitit nou al etidye n ap tande movèz nouvèl k ap vin jwenn nou pandan yo sou katriyèm senk Nap sezi tande pandan nou voye yo al fè etid yo nan vis kontre nati. Nap sezi tande pandan nou voye yo al fè etid epi se dwòg yap fimen yap pimpe yo tounen ba nou. Lajan sa a m mande nou pè l pou yn fwa. Pè lajan sa a. Guerrier. Rès m pa fin di, m panse ke lapolis ap bay yon konferans de près, y ap bay li, bravo avèk dcpj a Normil, bravo avèk Godson Orelus, bravo avèk tout lòt ou gade nan lapolis la ki te dekrete la pèmanans, m panse se yon lòt kri ankò, se yon lòt sezisman, sezisman pastè Mirville pral pran lè l ap aprann se Désir Jampson, Jameson andan kay la, ki otè krim sa a. Pou jan yo te ye ak li, m panse pastè Mirville pral pi sezi ke lè l t aprann nouvèl lanmò pitit fi l lan. Pandan Pastè ap sòti la a, annik kite bank lan la a pou al pran lali a la a. Yo brake Pastè. Yo brake Pastè. Yo pran kòb sa tou? Yo pran, yo pran tout kòb. E de kou wi. Pastè vini an vil. Donk. Pa gen pèn de mò ann Ayiti. E n ap vin sou sa pi devan.
A non Nezan fò w vin sou bagay sèlman sa lè pou pou Jeraldi ye? Fò nou konn Jeraldi an nou menm zanmi an di tè. Jeraldi Bepran William. Se yon polisye Disetyèm pwomosyon lapolis nasyonal ki enplike nan 2 zak tèt chaje e ki te nan prizon. Prèv a lapwi tankou kase Digicel nan ayewopò a, kase ponp gazolin èpòt lan, kase Inibank nan tò, nan brakaj, plent pote pou li, li te afekte Kwadèboukè, Ajan 1, an 2010. Lè plent a vire pote pou kont li, epi yo mete l nan prizon. Epi yon jij antann li pou libere misye. N ap lanse yon apèl bay jij yo maten an k ap tande jounal sa a nan 4 non sa yo ki enplike nan krim de listwa, krim de limanite, krim di syèk sa a. Siman n ap niche prent kreyon nou la, nou tande kòb ki nan men nèg yo. E n ap mande lapolis tou, lè nou pale ak fanmi an, nan kondisyon debouyay fèt pou yo te jwenn 100 mil dola sa a, Gentan wè konbyen kòb nèg yo depanse rès kòb la pou ka restitye pastè mivil li rapid paske pastè mivil gen anpil dèt sou dol pa al kite kòb sa pou nèg sa al fè je dou avèk jij jij ki pral pran kòb sa yo la bon map di kèlkeswa moun kap tande jounal la la m se priye bondye nan lapans lap gen poul fè ou konnen sa yo ap koute etc achte dòmi dous la tou siman donk 42 mil 500 al jwenn mouche. Men pou evite tout sispisyon, nèg yo antann yo fò y al nan antèman an. Si posib fòk kriye menm fèt nan antèman an. Aprè antèman an, Dezi Jameson, pandan tout moun ap pale nan kay lan, ap kritike bagay la, Dezi Dezi Jameson ap konn kot sous kòb yo sòti, Dezi Jameson ap manje kay moun. Planifier fanm nan ap bwè kay moun yo correctement e dezyèm kou yo pral bay fanmi an ankò pastè mirvil manke mouri la tou prè nou la avan yè sak pral tye pastè mirvil ou konnen ke yo te fè krim nan pou 150 mil dola us pastè a te bay 100 mil li te gen 50 mil poul bay nan lè liberasyon e pitit la mouri. Pa gen 50 mil ki pou bay. Pandan pastè a vin nan ti bank sa la nou wè la soje bank sa la ki sou sou chandmas la la soje bank sa menm son tèt chaje e ankèt mwen mennen nan bon ti mamit sou chak 100 moun ki frekante soje bank sa la 50 pa antre lakay yo a kòb la pastè Mirville menm vin pran kòb pou l fin peye depans antèman siman peye rès kòb li te prete pase lè sa tèt li te cho fòk te bay ranson an rapid pou l te bay pou ranson an o o. Kiyès pastè Mainville di la pral la bank ankò? E pa mekanisyen an? E pa Jezi Jepson? Li di lap vin pou yon kòb la bank pou yo bal yon bourad? Jezi Jepson pa gentan rele lòt 3 nèg yo pou lè pastè ap sòti pou rès kòb la? Rès kòb yo dwe fil vin bay nan aprè midi. Siman li pandan l la l di nèg yo bay papa yon kout fil, bay papa nan bren an nan kay la. Sil vin bay fè konnen bon Len si nan men nou li pap rantre. Kounya papa a menm enkonsolab pastè Mirvil oblije pase menm lawon an dezi Jepson nan telefòn nan pou pale a ravisè yo nan fè pri fè pri e li wi e li ki al konvenk nèg yo pou fon rabè pou papa a se 300 mil dola ameriken yo te mande. Ohh non moun yo pa gen kob fon jan pou yo non mesye nou konn jan bagay yo dezi jepson wi ap manje ak moun yo nan kay la manje moun yo nan menl ji moun yo nan menl wi ti mwen konn manje nan men Lency tou konn manje ti manje pitit la epi lap konvenk yo nan konvenk konvenk yo vin ra yo vin reta yon 150 mil 150 mil e kondisyon pase. Yap bay 100 mil epi rès 50 mil lan ya bay li nan jou liberasyon an. Papa fè tout mannèv, bat tout pòt ki genyen, li jwenn 100 mil lan. Kiyès ki pral pote ranson an ale? Desir Jepson, menm mekanisyen kay la, pral pote ranson an ale. E poutan, lè l pote ranson an ale, Lency, Otomatikman kòb la rive nan men nèg yo. Sa desann, se lè l pral fè tantativ pou kanpe, nèg pa vle kanpe. Epi se la operasyon bande zye Nancy pral kòmanse avèk 3 sa 3 lòt lawon ki te dèyè sou ban aryè machin nan. Epi yo pran direksyon dirèk dirèk Le Lanbi avèk Lency Mirvil. Le Lanbi, m pa konn kouman ou fè vin enplike nan sa la, men enfòmasyon ke m genyen, Yo al poze nou anpil kesyon maten an oubyen si yo pa kòmanse fè sa la. Y al depoze Lency Mirvil nan yon chanm nan Lelande. Epi depoze nan chanm menm Désir Jameson alyas Sonson, mekanisyen kay la, kite Lency nan chanm nan avèk 3 lòt brigan yo. Yo gen madanm pou yo fè tout aktivite yo, konprann sa mwen di w. Epi li menm, li pral wè kouman fanmi an. pral akeyi Lancy k pa rantre nan kay la epi se nan rete rete rete Lancy pa rantre lap lap lap lap plenyen a moun yo wi lap lap lap poze kesyon lap ede lap ede tou lap bay bourad lap bay bourad e youn nan dènyè zak misye komèt sa sa tèrib nèt misye al nan antèman Avèk lòt nèg yo, Barthelmy Edison e Désir Jebson kriye nan antèman Lency a e menm al pran pwanyè sèkèy pou pote. Epi, sa k pral terib nan istwa a, Guerrier, kounye a, on kout. Lency kounye a pral pèdi lavi l. Paske yo paka kite l anvi. Paske l te konnen se Dezi Jameson ki te fè l moute machin nan. Mekanisyen kay la. Pa gen ankenn kondisyon pou kite l avi. Kite l anvi. E te de menm te disparèt kadav la menm. E sa fè nan objektif kote yo jete kadav sa. Sa te tout kò kraze nou wè Lency kò l kraze a. Se pandan nèg yo rete nan machin yo epi yo tou voye l ak tout dòmi dous la nan falèz la wi. Yon moun ki konn fè ou djak men l. Se nan glise desann nan falèz la figi l kraze tout kò l kraze nan eta nwèl kraze a. S on peyizan wi, pandan l anlè l wè on bagay ap glise desann pousyè ap pran l ap glise desann l al gade anba epi w wè s on demwazèl wi andan dòmi dous. Men kouman lajan an separe zanmi oditè ouvè zòrèy nou byen pou n tande. Si gen leson nou menm nou vle tire nan sa a pratik sa n te fin di nan jounal la dènyèman n a tire leson nou si nou vle.

Se li k ap negosye avèk chanm otèl, e se li k ap met gaz nan machin, e se li k ap fè deplasman, e se li k pral jete kadav, donk li mande sòm sa a li menm pou.